Kenskòf, gen plizyè sòlda lame Dayiti ki pèdi lavi yo ak plizyè lòt blese nan yon atak nan komin Kenskòf maten dimanch 20 avril 2025. Daprè enfòmasyon yo, militè yo te nan yon pikòp ki pa blende, yo te sibi atak sa pandan yo ta pral pote ranfò nan komin nan. Men kòman sa te ye, pa rapò a kantite voice ki vin jwenn nou la o sijè de mesye FADH sa yo ki tonbe. Men, gon bagay ki enpòtan. Jodi a la li pa nòmal pou lapolis ap mouri, pou lame ap mouri, popilasyon an sa pa fè yo ni cho ni frèt. Rezon, se paske nou rive nan yon faz ke Popilasyon an pèdi konfyans nan lapolis, nou pèdi konfyans nan lame a, se pa nòmal ou tande gang ap rantre, gang ap tiye, gang ap detui, gang ap boule. Pou nou rive nan yon faz pou ke sa pa fè nou ni cho ni frèt, kòm si nou pap kanpe bò kot gang e nou pap janm kanpe bò kot gang. Men jodi a la, m panse ke enstitisyon sa ki rele lapolis la e pou pa di nèg lame yo, mesye nou gen anpil travay ke nou dwe fè paske se meyè moman pou popilasyon ta kanpe avèk nou, se meyè moman. Pou nou ta rejwenn pèp la, bandi ap mouri, militè ap mouri, men sa pa fè moun kwakseswa. Wi, Pradel, avanse pou nou, mwen wè nou pa t tande, ou te pèdi son an. Wi, n ap avanse toujou. Eben, jan ke nou di w li, n ap retounen nan menm kad enfòmasyon ki sanse ap domine aktyalite a. Eben, nou di w gen plizyè sòlda lame Dayiti ki pèdi lavi yo ak plizyè lòt blese nan yon atak nan komin Kenskòf maten dimanch 20 avril 2025 la. Ebyen daprè enfòmasyon yo militè yo te nan yon pikòp ebyen ki pa blende yo te sibi atak sa pandan yo ta pral pote ranfò nan komin nan. Nap fè sonje ayè samdi a fòs lòd yo te lage plizyè dronn eksplozif ebyen nan kan bandi yo men jiskounya ebyen poko gen yon bilan ofisyèl ebyen gen plizyè sòlda lame dayiti ki yo menm yo pèdi lavi yo divès lòt blese. nan atak ki fèt nan komin Kenskòf maten dimanch 20 avril 2025 la. Selon enfòmasyon yo, militè yo ta pral pote ranfò abò yon pikòp ki pa blende ayè samdi a. Ebyen jan Keny te di li, ebyen fòs lòd yo menm yo te arive e lage dwòn onivo de zòn nan. Ebyen pikòp fòs lame Dayiti a ki tap monte pote ranfò Kenskòf ki pa blende gen pi piti 3 mò ak nenpòt 3 blese tou dapre. Ebyen plizyè solda fòs lame dayiti ki arive rapòte nou ebyen yap mande vwa kote ke nèg yo vann pyès kò vre ebyen sa anpil moun ap di kòman poun kite nèg yo ap monte kote sa e san machin blende machin nan pa menm blende ebyen solda ki tap ebyen jere kowòdone a. Pickup papa ki pa blende lòd bay 10 fòk yo monte konsa lè ou se sòlda ou oblije obeyi ebyen pandan se fanmi w kap pèdi w ebyen bandi yo se voye bal epi ebyen men kijan ke nou arive pèdi sòlda sa yo ebyen jan ke nou tap gade nan sa n ta rele nan Imaj, Ebyen jan ke nou di se 3 militè mouri, 3 lòt blese o nivo de Kenskòf se move nouvèl. E pandan ke nap rete toujou nan menm kad move nouvèl ki genyen la, ebyen nap di ke yè ebyen nou konnen ke genyen yon chèf bandi Kenskòf ki rele Pierre Fritz, misye arive tonbe daprè tout dènye enfòmasyon yo, ebyen mesye sa se neve depite Alfredo Antoine ki ansyen depite Kenskòf e chèf de gang nan. Ebyen genyen tou Platon Café a Kenskòf, yon masak yèswa, ebyen e kote ke bandi yo menm yo are fè masak yèswa, gen 8 kadav ke yo jwenn, ebyen moun pouw kapab di ebyen kiyès moun sa yo te ye, ebyen se bandi yo puiske yo te atake yo, yo te gentan la se yon gang, donk se yon mesaj yo te di ke ebyen yo gen moun yo pran, ebyen yo menm yo pral fè menm jan avèk sa konn fèt nan film, Yo pral met tout moun kanpe ebyen pou yap touye yo. Anviwon 11 dronn lache pa su Rafah kote pye ki lonje gang yo gen plizyè sivivan ebyen anfui epri epi refuj nan mezon Pascal Vildouin a gwo sou wout Belo anpe avan Philippe Magloire e nan lekòl 3 davril ebyen. Ebyen, jan ke e nou di li, ebyen, e konsa ke sitiyasyon li menm li e prezante la e Salomon o nivo de komin Kenskòf. Pase Kenskò nan fin tonbe o nivo de Kenskòf kote anpil zantasyon, anpil foulay ke otorite pouvwa an plas la te kontinye ap fè avèk dwòn yo. Men sa pa anpeche bandi yo vin pi alèz Olye ke yo afebli èn wè bandi yo, yo menm yo ranfòse tèt pa yo kote yo ba yon repons avèk lame Dayiti. E sa fè dezyèm fwa l di wi. Dezyèm fwa, nou sonje resaman gen 2 militè ki te tonbe onivo de Dèlma 30, jiska prezan pa janm genyen yon operasyon ki mennen Dèlma 30 ni arete yon plis yon pa rapò ke tiye 2 militè FADH 2 frè. Nou ki te nan yon batay kont gang Viv Ansanm, jodi a la ankò, nan yon pyèj. Mwen kapab di pandan minis defans lan avèk responsab lame Dayiti an, pandan yo chita lakay yo an fanmi, y ap manje enben pwa blan, sòs pwa blan, diri, Enben bon ti salad enben yo vwe livre militè yo bay bandi viv ansanm kòman ou konprann de se de militè ki an plas de polisye ki an plas yo menm di avèk militè yo yo pap ka pase la paske gen de pyèj ki pare pou yo e ou tande e bò kote Ebyen wo eta majò a selon sa ki di ebyen yo di nèg yo yo kapab avanse. Sòlda ki tap jere ebyen kowòdone di nèg yo yo pap ka pase a pikòp ki pa blende a paske la gen yon pyèj ladan men lòt bay di fòk yo k monte kanmèm men lè sòlda yo oblije obeyi pandan se fanm ou kap pèdi pandan wap obeyi malfwa ki chita avèk bèl ti boubout li ap manje bèl ti pwason l bèl ti vyann li bèl ti salad li pandan w kontinye ap dezobeyi popilasyon wap obeyi lòd men oligak kowonpi al pwoteje biznis anlè keskòp men men sak rive jodia la ui mwen menm kapab di mwen salye l e. Frè pam Ergen St Pierre gen yon vwayaj ke li voye ki ke gen kap fè elari sou rezo sosyo a ke mwen renmen anpil efektivman vre mèkredi a nou te wè kòman yo te ame epi militè yo militè yo di wi yo te gen tout materyèl nan men yo yo ba yo pikòp yo ba yo blende yo ba yo tout bagay sa yo kòm yon popilasyon jodi a yo lage yo san materyèl yo lage yo san anyen yo lage yo aladeriv, yo lage yo alabousi, yo lage yo pou yo mouri, yo livre yo. E yo bliye, se menm militè sa yo, mèkredi a, yo te itilize anfas popilasyon. E lè yo t ap itilize militè sa yo, yo te wè tout sa yo te kapab pwosede pou yo te evite popilasyon an antre nan vil la dakèy. Men la ankò, n ap konprann militè FADH yo. Sa a vrèman fè nou mal. Nou se pitit pèp la, nou se pitit popilasyon an. Manman nou se Medam Adas Sara. Manman nou se moun k ap kouri nan geto a. Manman nou se moun k ap viktim e se moun tou te prepare mèkredi 16 a pou te pran lari. Yo te itilize nou ankò yon fwa pou nou te kapab kanpe anfas popilasyon an. Se vrèman grav sa k pase jodi dimanch lan. E la ankò, Nap fè yon apèl avèk lapolis, nap fè apèl avèk tout militè FADH, jodi a lè a pa lè pou nap obeyi avèk gwo kòmandman kap fè travay oligat la, lè a pa lè pou nap obeyi, lè a pa lè pou nap obeyi ansann de nèg jodi a la. Peyi a epi yap fè nou sekirize ankò pou pou popilasyon paka rive sou yo, lè a pa lè jodi a la pou nou kontinye ap sekirize cpt. Li ap pale kounye a jodi a l ap nan sekirize biznis nèg an Ayiti jodi a k ap alimante sa k gen la atè k ap bay zam ak minisyon yo n ap mande tout militè tout militè FADH tout ajan bsap tout enben polis enben polisye e n ap mande tout polisye yo rejwenn mouvman pèp la. Paske si m pa yon mouvman pèp la, se nou menm k ta ye mouri. Se nou menm k ta ye viktim. Resaman an ap gade kòman yon ajan polisfon ki mouri, malerezman fanmi l pa jwenn kò l pou l antere. M wè kòman bandi yo pran kò fanmi an, yo menm yo fè antèman pou li e jiskaske se yo menm ki antere l. Sa se yon imilyasyon. Men malgre sa k te rive anlè a nan polisfon, sa k te rive an Lavini, men sa pa revòlte konsyans otorite yo. Sa pa revòlte konsyans ansanm de nèg ki di. Yo nan lame oubyen nan lapolis. Malgre sa Jimmy e ki te pase kèk kòb la, olye lapolis te mennen operasyon pou wè kòman yo kapab kwape malfwa yo anlè sou sof pou wè yo kontinye nan dosye kolè avèk yo. Yè lapolis lage anviwon 15 dwòn onivo de vil sof. Ebyen kòm rezilta, anpil jaden, mwen vle di plen moun yo pèdi jaden yo. Ebyen lè w tande yo lage bagay sa se kòmsi yo lage boum o Japon, ebyen gen kote jaden pa ka pouse ankò. Anpil kay malere malerèz ke boujwa te rive byen sitire nan zòn nan, ebyen nèg yo kraze nan zòn nan kòm bilan. Ebyen sa w tande a tou di min, ebyen gen kèk grenn bandi endisipline ki viktim. Ebyen jiskaprezan bandi yo, yo alèz yo fè sa yo vle, 17 dwòn, ebyen pouki bilan? 17 dwòn lage, pouki rezilta? Kòb pèp la pou achte dwòn nan. Se kòb taks pou achte dwòn nan di men li pa ka lage nenpòt fason. Si lap lage nenpòt fason, kòm fò nap lage dwòn pasi pala, enben pa gen rezilta avèl. Jodi a m panse ke sak rive militè FADH yo son fason nap di mesye dam yo rejwenn mouvman pèp la. rejwenn popilasyon an, rejwenn ekip Samuel la, rejwenn ekip Guy Philippe la, rejwenn vini la, vini fè yon sèl batay pou nou kòman nou kapab kwape le sistèm nan. Sistèm nan puisan anpil. Yo itilize nou men yo pa bezwen nou. Yo pa bezwen nou. Paske yo gen twòp bwa ame avèk yo. Se poutèt sa yo fè Kenya antre, yo fè Jamayik antre, yo fè lòt moun antre pou vin ranfòse yo nan ke vin sekirize batiman yo. Donk la li lè li tan jodi a la pou dè polisye avèk pou dè timoun ilèz. ap imilye manman papa yo olye kap mande lap mande sekirite jodya m panse ke si militè FADH si lapolis te dakò mouman 16 a yo pat pran lòd nan men nan men Rameau yo pat pran lòd nan men responsab FADH la yo te dakò kòmandan popilasyon jodya Sa k pase 3 militè yo ki pa pase. Plizyè blese pa bal. Depi nou pa t ap blese nou ta pa bal. Lè nou t ap gen chans nan chita lakay nou avèk fanmi nou enben n ap manje ti pwason nou, n ap manje ti pwa pwa bè nou. Jodi a la ankò yon fwa n di men se vrèman grav, se vrèman malere sa k pase a ankò yon fwa. Lè n gade frè dam yo, frè nou, lè n gade frè nou k ap viktim men se Ayisyen k ap goumen kont Ayisyen ankò enben bagay la grav onivo de 15 fwa w di mi. ou tande pwèl al pale de yon masak ki fèt an e ou tande gon chèf gang nan ebyen viv ansanm nan ki pale parapò avèk sa ki reyalite tren n tou konnen operasyon an li pap bay rezilta pa pote nan zòn nan pa kontinye fè l paske lè w ale popilasyon pral viktim lè w wè yon nèg gen 37 moun nan men pa bliye se bandi l ye se aksyon nèg yo se aksyon teworis aksyon nèg yo se aksyon ebyen nèg ki pa gen kè ebyen lè w konnen w fòk w al pran nèg la men planifye yon bon operasyon. Se sa pou evite fanmi otaj an viktim an. Men lè w fè yo konsa, ou konnen w pa fè anyen. Se jaden moun w al detwi. Se kay male malèz w al detwi san okenn rezilta. Lè sa a ankò, se popilasyon k pral peye sa nan men malfra yo. Ankò youn fwa di mi nou konnen yon konplo. Konplo leta nasyonal, konplo nasyonal. konplo oligark, konplo politisyen, konplo nèg te mete yo ankò yon fwa nap konprann nan kisa nou ye la Jimmy Kòdè.
E wi Jimmy e m kontan e m kontan rejwenn ekip la ebyen ankò yon fwa e nou wè jodi dimanch lan la kisa k pase nou nan ebyen gwo dimanch gra ebyen kote ke nan moman nap pale la se gwo kriye ki genyen bon m ka di gwo kriye nan o sen de la famiy dè militè ki son sòti viktim e o nivo komin Kenskòf, men le pire se la ke bat vle rive Jimmy, gen plizyè kote ou pase tande moun e kontrèman a jan n te konn di oparavan te ginen moun ki di eben eske se kòm se CPT a ap bay sekirite se sa ki mal la mezanmi nou pat bezwen rive jiske la militè yo se yo soti nan dè fami ki soti nan mas la pou ni pou polisye yo tou men se la ke n pat vle rive se sa k fè dènyèman le 16 avril dènye, nou te swete militè yo ke yo te itilize kòm boukliye, nou te swete polisye yo ke yo te itilize kòm boukliye, nou te swete yo te pran konsyans, yo te kite pèp la fè travay li, men yo pat kite sa fèt, e wè jodi a la kèlke jou aprè, kounye a la, kri a nan kan kiyès li ye? Wè se nan kan militè yo, plizyè ladan yo soti, plizyè ladan yo mouri, plizyè lòt blese, alòske y a mwen de 24 è de Vladimir. Bon foulay ki tap e m te toujou di mesye se foulay zafè dwon kap tonbe se foulay ebyen vwala bon de 24 wè kisak pase plizyè militè mouri o nivo keskòf yo te di w anviwon kenzèn gen medya ki te di nou avanse yon anviwon ventèn dwon men dwon yo jan nou di a yo te lage yo sou kèk jaden kèk kote yo te pran anpil prekosyon pou lage yo pou mesye pa viktim e jodi a la yo pwovoke nèg yo ebyen kisak pase kounya la. Se militè yo kap kriye e kriye a lè w di militè padeyach ou di lapolis gen lyen kanmenm men jodi a se pa sèlman popilasyon an ki ap mouri anba tank men kounye a kriye a li nan kan militè yo men mwen espere ke popilasyon an yo va bay militè yo polisye yon dènye chans espere ke y ap rantre nan batay la espere ke y ap rejwenn kòmandè Samyèl pou ke yo mennen yon batay kont CPT sa vòlè sa yo ki nan tèt primati la e jodi a se yo k voye yo al mouri. Fòk li lè li tan pou polisye yo pran konsyans sa k poko pran konsyans yo. Li lè li tan pou ajan FADH yo konnen lè Prezidan Jovenel Moïse tap remobilize yo, Ameriken pat dakò, Kanada pat dakò, Lafrans pat dakò e anpil klas politik ki te ap ki tap kraze peyi a sou Prezidan Jovenel Moïse yo te rele yo lame pou banann, lame pou yanm, lame pou patat. Jodi a nap kite yo itilize yo, yap kite CPT a itilize yo men kòman yo vwe yo al mouri. Sak pou diw si se pa menm komite sa ankò ki lokalize ki di mesye al frape yo jodi a la a kriye a li nan se fanmi militè yo men ya ya pdg de sila nou te di militè yo kite pèp la antre nan nan la primati nou te di kite nou atake pridjan kite nou atake e vila dakèy nou pat dakò jodi a la kiyès kap kriye se nou kap kriye mwen m panse kew pran konsyans il nè jamè twò ta pou byen fè salomon brade.

Ou dwe konpòte w tankou yon lyon. Nou pa ka gen pwòp peyi nou pou n wè peyi ap efondre pou n rete nou kwaze bwa nou pou n ap tann ke yo ban nou lòd. Mesye sa li inaksetab, li imoral pou m se yon gason, pou m se Ayisyen, pou m gen teknik de konba, pou m ap tann ke se yon se yon wo eta majò k ap ban m lòd, k ap di m men pou m al pot tèt mwen pou m al mouri pandan ke m konnen tèl zòn gen pyèj, m konn tèl zòn si m ale m ap viktim. Malgre sa, mouton yo. Mouton yo deside pot tèt yo vrèman. Yo konnen tèl zòn, tèl kote, yo pa gen blende, yo konnen depi y ale yo pral mouri wi. Malgre sa, o eta majò a di yo ale, yo plonje tèt yo vrèman. Yo plonje tèt yo vrèman. Pandansetan w se militè. Kesyon m tande ke m tande w lè w se militè, fòk ou tann lòd. Lòd de hell! Ki lòd posib? Epa jodi a pèp la ap rele nou, pèp la ap mande nou èd. Vin kanpe avèk pèp la. Rantre nan batay lan. Men, medam mesye, petèt, petèt ke sa k fèt la, li gen dwa gen yon bon kote ladan, paske se chak jou n ap mande pou lame a rejwenn popilasyon an, gade jan nou sot di l talè a, le 16, gade kòman lame a te, te, te, te, te, te pèfòme, gade kòman mesye yo te gen bagay nan men yo, èske, apati de la, èske y ap pran konsyans pou yo rejwenn popilasyon an? E, èske nou kapab tire sa de pozitif, piske yo wè nèg CPT sa yo pa avèk yo, nou wè se menm konplo an? E, èske, anfen, y ap deside rejwenn Guy Philippe nan batay lan? Èske y ap deside anfen rejwenn Samuel nan batay lan? Paske, malerezman, sa pran, sa pran yon seri de bagay konsa, pou yo rejwenn popilasyon an, medam mesye. Mwen espere ke, Yo o mwen ya va konprann sa. E banm tou repran, banm tou pran yon ti ekstrè sa mesye, pandan ke nap pale de sa, men yon ti video kem genyen, men kòman sa se te nan Leogane ok, e se yon ti video ki pase, men kòman moun Leogane e te pran lari tap mande pou lame dayiti rejwenn popilasyon an, pandan ke nèg yo kwaze bwa yo, e yo di ke yo pa jwenn lòd, yo pa jwenn lòd, Pandan ke nou gen pwòp pèp nou kap mouri medam mesye une fois de plus yo pa fè anyen tout kwaze bwa yo yap tann lòd nou men mwen janm toujou dil map toujou kanpe bò kot lame a malgre tout sa w tande mwen menm Jimmy map toujou kanpe bò kot lame dayiti rezon rezon se paske pou mwen menm mwen di se pa lame a k pwoblèm nan se o eta majò a se moun kap pase yo lòd lan Moun kap pase yo lòd lan ki pa ba yo lòd ki fè ke mesye yo konsa men nòmalman jan nou wè Samuel reveye l jan nou wè anpil lòt polisye kanpe bò kot pèp la mesye militè yo pran responsabilite nou paske nou sòti lwen lwen lwen lwen pou nou la jodi a wi Lanul. Pèdi e dimi tande men men e bon malerezman jodi a la anpil nan nou gen dout sou ki tip de fòmasyon Ou bay militè fadea sa yo. Bon m ansyen militè yo m pa gen dout paske m konnen se de moun ki fòme le pi souvan ki fòme la e yo genyen yon sèten yon sèten atachman patriyotik pou peyi a e men m ap gade la m ap gade la lame k gen la kontrèman a lame lontan peyi a konn nan pwoblèm lapatri an danje yo di banm bay peyi a yon kout men e sa k fè yo toujou repwoche yo de koudeta men jodi a la pou rezon Si anwo a pa ba yo lòd sa map di w enben se sa e pa nèg yo se pa militè yo se ou etamajò ak nèg ou menm nan.
M dakò, m dakò alò m de ke anpil nan yo ap tande emisyon la an n ap pale avèk yo sa k ap tande yo. Jodi a la menm etamajò a li ilegal. E se pèp la inegal. Leta dan tou son konpatiman, se tout moun ki fè pati leta yo inegal. Se sèl lame a la nou genyen kòm enstitisyon ki lejitim, lapolis, lame presè dan nasyon. Lame a seli ki pèmèt Ayiti egziste kòm eta. Donk se avèk lame a nou te pran endepandans, nou te goumen, nou te bat lame napoleonyèn. Men jodi a la a, nou pa ka gen yon lame pou lame a rete leta a la chita ap pran lòd nan men ti vòlè sa yo ki nan tèt CPT a. ki pa gen okenn lejitimite popilè, de jan ki pa sot nan eleksyon, men jodi a la ke lame bay nasyon an kout men, e san ba de mesye sa yo nan cpt a, jodi a map gade militè sa yo k mouri a, eske rès militè k rete ki fè pati lame dayiti yo, eske yo pap revolte? Si militè nou yo pa revolte se ke, se ke ils ne sont pas des hommes, se ke yo pa moun, paske ou pat kapab fè pati yon enstitisyon, yon gwoup vòlè ki okipe la majistra, la majistati siprèm, leta.

Plizyè bri, nan rès semèn wap konn konbyen polisye ki pral tonbe. Ajan bsap mouri. Wap konn pa konn konbyen. Se jodi a la, se konsyans poun pran mesye. Nou paka pran lòd nan men Jera Jil, Jera Jil brakè. Nou paka pran lòd nan men Fritz Jean ki te kase brh. Nou paka pran lòd nan men Lesly Voltè ki al vann peyi a avèk Emmanuel Macron malgre li te rele kon. Jodi a se konsyans pou n pran. Nous avons besoin des Haïtiens qui sont conscients. Nous avons besoin des Haïtiens ki yo menm di y ap pran fason pou n pou n jisteman bay nasyon an kout men. Nan kafou nou ye la a mesye, si nou pa parèt n ap disparèt. Fon jan, mare antre nan vila dakèy, mare tout vòlè sa yo, mare tout. pou n konn sa n ap fè avèk yo, epi lè sa ap vin genyen yon plizoumwen yon lòt gouvèneman ki reflete volonte popilasyon an, nou pa kapab aksepte 9 vòlè. Fò nou di le 16 la, medam mesye, le 16 la, nou pa wè, nou wè menm polisye yo, nèg CPT sa yo w ap gade yo tèlman pè lapolis, ok, w ap wè se lame a k t ap sekirize devan primati wi. Se lame dayiti nèg yo pran m pa ka di w si tout se militè yo te ye vrèman men ou wè ekip ou wè nèg militè yo loudman ame nèg yo ekipe ou pa konn kote nèg yo sòti bon m pa konn si genyen ladan yo ki ou konprann ki te sòti lòt kote men jan n ap gade motivasyon mesye sa yo te gen la pou le 16 la Koman fè yo voye yo nan operason la nan kenskòf pandan se tan nèg yo menm yon fouchèt yo pa gen nan men yo jan nou dil se pou militè sa yo pran responsabilite yo pwochen mouvman pou ke se yo ka la tèt pou nou kenbe nèg CPT sa yo pou nou choute yo pou nou retire yo nan figi nou. Se sa wi frem. Se sa nap mande Jimmy. Se sa nap mande. Jodia la se pou polisye nou yo pran konsyans. Se pou militè nou yo pran konsyans. Se pou chak grenn ayisyen. Bon kounya nou te fin anpil nan nou nou fin danse rara. Ebyen kounya ann fon fason. Map gade. Di nou konn sak touyem nan jodia dimanch lan la. Pou jan m tan se de kote m map tande bravo map de di eske se paske peter tal bay sekirite yo poko map tande yap di yo poko mouri se sa kèm mal la e pa bliye pèp sa lè yo komanse rayi w lè yo komanse rayi w son pèp ki gen anpil rankun e m kwè ke ankò yn fwa gon ti gon dènye chans map lanse mesaj sa a tout militan nou yo tout polisye nou yo Il n'est jamais encore trop tard pour bien faire sa vle di kisa? Rejwenn kòmandan Samyèl, rejwenn pèp la nan mouvman ki ke yo deja lanse a pou ke nou mache pran vòlè sa yo ki fè pati cpt a. Kòman w fè nèg, kòman w fè yon endividi, yon brakè al brake bnc ap touche 68 mil dola pa mwa ameriken, 68 mil dola ameriken, madanm yo, ti mennaj yo, ti boubout yo, menm sèvant ak la ap touche nan leta a. Epi kounye a nap poun kanpe nan do yo nap bay nap bay sekirite. Nou pa santi nou wont lèn kanpe nan do Gerard Gilles? Nou pa santi nou wont lèn kanpe nan nan do Fritz Jean? Nou pa santi nou wont lèn kanpe nan do Leslie Voltaire? Eske nou pa santi nan wont lèn kanpe nan do Alidie Fils-Aimé? Jodi a la mesye se nou se nou menm peyi a genyen se nou peyi a genyen se nou ki bay peyi a yon kout men tout otan nap kanpe poun sekrize mesye sa yo nap sekrize biznis Reginald Boulos franchman m byen regrèt sa map konstate kap di nan lari a nou poko mouri men franchman mesye si n pa degaje nou nasyon nap vin anfas nasyon a bon antandè salut. E e Jimmy avan nou fini avanse avan nou leve vizit la Jimmy genyen mwen pran enfòmasyon Leonel pandan wap pale de sa tande byen Pandan kriz sa, Konsèy Prezidansyèl Laprezidans fè de nouvo pale. Sa te vle, daprè enfòmasyon konfime, selon sa enfòmasyon ke nou genyen, 9 konseye prezidansyèl yo resevwa yon sòm de 3 milyon goud Leonel. 3 milyon goud, anviwon 600 mil dola ameriken, 600 mil dola ayisyen. E a lokazyon fèt Pak la, chak konseye ki 3 milyon goud nan men yo, enben, e ki te remèt pa Madam Régine Adad.

Sa vle di, e la anpil ladan yo dimi. Sin Ogisten, Ipopòt la rankontre avèk e reprezantan Kanada, Etazini manti. Anpil ladan yo, yo pou kòb yo, yo travèse nan peyi Etazini. Gen Kanada la, yo di m gen nan konsèy ki Kanada la, genyen menm ki Etazini, y al pran e y al pran ti vakans yo avèk fanmi yo. Sa vle di tande byen, e mesye yo, yo gen nan men yo anviwon 27 milyon de goud. Hum! Yè la yap byen pase. Yap byen pase la e Leonel. Antou gen 200 mil dola ameriken Jimmy tande byen 200 mil dola ameriken ki distribiye bay 9 konseye yo antou chak konseye yo yo menm yo tande byen 200 mil dola ameriken Leonel ki distribiye bay chak konseye nòmalman Leonel pou yo kapab fete fèt Fazio Leonel Pradès.
Epi kounya kisa nap tann? Kisa nap tann Dimi? Epi wap gade jenn fanm, jenn gason, nèg ki jenn, jèn ki gen diplòm, ki pèdi tan yo kal lekòl e jodi a la yap soufri, nan lè geto yap soufri. Yo pa kapab, yo pa gen travay, tout bagay fèmen, malere malerèz, manman pitit pa ka pran lari pou al chache, pou l al brase lari pou l bay pitit yo manje, epi, epi nèf vòlè ki nan tèt yon CPT, se fòk yo gen an. An ameriken, Lionel, an ameriken, chak konseye yo genyen 22 mil 222 dola ameriken nan men yo.

Vwala.
Yo an tou yo gen 500 mil dola, 500 mil dola ayisyen, 22 mil 200 dola ameriken, an tou 200 mil dola ameriken ki bay avèk chak grenn konseye, ki bay pou tout 9 konseye yo diminis san konte lòt privilèj pou fè pak la, n ap konprann mezanmi, pandan ke ensekirite a kontinye ap vale teren. Men, m te di nou sa wi, gen nan nèg yo pa p menm gen tan manje kòb 16 avril la, menm se fete ankò y ap fè touye yo. Bon, pa fòseman militè sa yo ki t al Kenskòf la, pa fòseman se yo ki te fè pati gwoup ki t ap pwoteje CPT a. Men, anpil ladan yo dimi. Yo pa t menm gentan manje kòb yo te ba yo rele sèlzano. Y ap pran CPT a ap gentan touye. Se sa. Lè w ap, lè w annava avèk gang ki nan Leta a, w ap sekirize gang E se si sa ap toujou rive w. E franchman mwen m senpatize menm avèk fanmi moun sa yo k ap kriye. E malerezman jodi a la a nou nan dimanch pak enben yo menm se dlo k nan zye yo. E m vrèman regrèt sa. Men mesye se prèske se pou sa n travay wi paske koute byen si nou pa fè yon jan la a pou n fè yon va rès polisye k rete k vivan yo rès militè FADH k rete k vivan yo kòmsi jodi dimanch la n pa fè yon kote pou yo sou lapribati an nou rete n ap tann Yap voye touye nou tout. An nou pa pran bòt e boure sou vila dakèy pou nal vanje san frè nou k tonbe a. Premye gang nan se nan vila dakèy kel ye. Premye gang nan se nan vila dakèy. Premye gang nan se Alistide Fils Aimé. Gang nan se eben cpt a. Tout antan gen poko vle konsyan de sa nou fenk kòmanse mouri. E jodia la bon next time map tann lè pèp la e jisteman anonse yo pral pran lari pou nou menm ap wè pou nou menm. ki pral jisteman kanpe nan do vip pou n ap anpeche pèp la. Jodi a la a, se kite pèp la fè sa l fè a. Kite pèp la bay oubwa kale a, se a nèg ki nan leta a. Nou nan yon moman revòlt. Pèp la re. Donk, e sa m ap di a, ou menm, pa konn si se yon lòt moun ou santi w ou santi w konfòtab avèk sistèm sa. Mwen, je le dis sinsèman, fòk pèp la ranvèse vòlè sa yo. E apre ka apre 1804, 86 nou dwe fè yon bagay ke popilè a nou poko janm fè. Fòk nou fè yon fason. Lè se te prezidan Jovenel Moïse ki te la, anpil moun te pran lari nan sektè prive a k ap rele Jojo si w pa ale w ap mouri. Jodi a la nou gon gwoup vòlè k pran peyi a an otaj, ki kidnape avni chak ti jèn, nou pa ka rete ap gade yo. Mache pran vòlè yo, mache pran senatè, ansyen senatè ki tap di nou depi Jovenel ale yap met sekirite aprè 3 semèn, mache pran sèvan yo ki te di nou se pa sèlman sekirite, se pa sèlman afè, jodi a la son bagay pou n fè, se yon bagay pèp la.